Li bezwen yon ti konsantrasyon, li pral pran yon poz, misye di don't follow tout moun nèt. Kounye a la m di misye, ah nòmalman se granmoun nou ye, m pa pou n follow tou, misye di pa gen pwoblèm degaje. Moun follow misye, Jane 12 filme, li screen kote moun follow misye al poste.
Ok. Misye ale sou story Instagram li, li poze kesyon, konbyen nou panse pousantaj. Ah misye cho boul ah ou indien an ye. E pou kont, lè m Jalouse te bezwen fè PSK, SPK avèk Wendy, se mwen l te rele a Gaëlle. Wendy te di oh, se sa k fè nèg yo twò ap derespekte w, m pa pral nan ti bagay ti mas sa yo non. E kounya la, kiyès ki kouri foure kò l anba Wendy pou kraze m, pandan l te fin kraze m nan istwa Rutshelle la? Se misye k te lage vòs mwen andeyò paske l t ap file Rutshelle.
Ann kite sa la. Non, non, non, non, ou menm, se moun chwazi pale. Se mwen k chwazi pale. Pou moun k ap plede di m gen pwoblèm a Wendyy yo, ki pwoblèm pou m gen a Wendyy? Eksplike m. Mwen menm pou kò m son pwoblèm. E Trouble Boy mwen rele e. Kòmsi nou pran san nou menm. Nou pran san nou pou n detwi n menm. Nou pran san nou. Nou renmen sa. E avantaj mwen genyen, kontantman m a lanmou m tèlman bon. Kòmsi m tèlman gen tan pou m renmen moun e kòmsi m gen venkè e sa k fè Bondje ban m fòs ak kouraj pou tout sa m ap fè m toujou venkè nou fèk kare fèk kare wè m la e m ap toujou le a fè m konfyans Jàn 12 Jàn 12 m pran responsablite m m pa t vle pale de ou bòt Jàn 12 ki kri vayb la e Wendy te pale menm e ou menm ki mal nan bagay ti manti sou sèl ou sa k fè ou tou ap derespekte w. Jan dous dey dat. Jan ba
Jan ba vwa tout moun we ti kaka. Yeah yeah I can.
Yo antouka m kite sa mache paske. Mwen pa vle pale sou sa. But mwen menm fòm tou eksplike moun sa. Konsi yo. Mwen pa renmen pale, sak fèm pa renmen pale pase pale la gon grenn bagay, gon pakèt son anchenman de komsi de bagay li e son pakèt tout pral ralye. Wè sa m di w lan, on an gwo am moun site non misye la m oblije bay istwa presedan an, m ba ou l. E Jacques Douste te nan gwoup moun ki t ap peye l nan staff management lan alepòk, lè l fin lage voice note e bay Rutshelle la, li lève gwoup la. Apre sa lè nèg yo ekri l li di, tout atis konnen atis medya pa janm zanmi atis. Kounye a la, lè misye lage bay Wendy an, lè l fè sa, m ekri misye, m di misye, yo sa k gen la? Misye di m poze, m di misye, you know what? 2015 pa 2019. Misye di m kòman sa, s on menas, m di misye, pran l jan w vle.

Lè map desann stage la m pa wè Wendy Wendy rale tèt mwen Nèg kap banm sekirite a ralem li voyem nan bra Wendy Wendy pranm nan bral li banm lanmen Ou konn sa misye fè Misye poste kote Wendy tap ralem nan an slow mo li postel Al di menm tou je Wendy tap monte Map desann a moun pam kap kouri dèyèm Wendy tap monte a moun pal kap kouri dèyèm. Ayiti yo son bagay yo yo fè nou konsa an ayiti yo fè nou yo si yo fè nou pou nou pa renmen lè de moun renmen yon lòt men lè de moun apresye yon lòt a juste valeur nou just pa renmen sa ditou e kòmsi wap jwenn yon dènye entri ki soti de nul part epi ki di ok ay bal kraze sa.

Èske ou te fè misyon bagay tou? Men nòmalman pou m ta fè misyon bagay fò son moun te. Wè n ta prale m nan. Misyon bagay fò son moun ta li se koutwaye RD. Se pa kòm son moun mwen konn nan koutwaye souvan. Son moun mwen konnen ki egziste m bay respè l li ban m respè l. Son moun k antre sou mwen ki poze m kesyon lè l bezwen yon bagay ki tcheke m. Konprann sa m di w lan? An di nèg yo just kòmsi hey yo fò yo jwenn yon bagay pou yo kraze m or blaze m.
En tout cas, mwen mwen speechless paske m pat m pat vle rantre nan dosye sa. Non, se chwa pa m. Mwen menm ki fè chwa sa a sè a. Mwen menm ki fè l. Pase moun toujou ap bay oh ye fò n remake tou fò n pran san nou lè poze kesyon moun di oh why kòmsi tout moun mèt emsi why poukisa tout moun lè yo bezwen atake tankou Franco Love monchè se pa un homme Franco Love fè m yon dènye bagay menm. Misye ekri m, misye mande m pou m patisipe nan yon live avè l. M di misye, you know what, nan moman m tèlman entènèt la moun yo ap kòmsi gen de bagay sou m menm si m fè l.